Bondye beni chak de moun kap gade video sa ankò e menm jan m te diw non nou se NJDH Ronald jan nou te pwomèt ou a nan jou pase yo nou te pwomèt ou pou nou te vin pale avèk ou jodi an e aprè kèk jou e nan kèlke choz e paske nou te ofri yon Nou fè yon ouvèti pou n te montre w pozisyon nou etanke jèn, etanke lajenès k ap goumen, k ap batay e kontre lamizè, kontre pou edikasyon. Jodi a nou vin avèk videyo sa a pou nou pale nou de edikasyon nou, pou nou di nou menm lajenès an nou leve kanpe pou nou reklame sa rele edikasyon, pou nou pran sa rele pou n gen yon lòt edikasyon. E kesyon nou ta vle poze avèk dyaspora yo, avèk sitwayen ayisyen yo, avèk politisyen yo, avèk pastè legliz yo, avèk ke tout moun nan sektè prive yo, boujwazi yo, kesyon nou vin poze, eske n ap kite Ayiti kraze? Mesye mwen di l li enposib. Jodi a nou vle pale de edikasyon. Men avan nou kontinye pi lwen, nap diw pa bliye abònew avèk chanèl youtube sa a e pou ka jwenn tout lòt videyo nou lage yo, pou ka jwenn, pou nou ka konn ki pozisyon nou menm nou pran etan ke jèn, ki sa nou vle nan peyi nou. Paske jodi a nou jwenn ayisyen pa vwayaje. Nou jwenn ayisyen yo pati, yo kite peyi yo. Poutèt lamizè. E nou pa gen yon peyi pòv, nou gen yon peyi richès. Nou jwenn edikasyon jodi an, sa nou pa jwenn li an Ayiti. Edikasyon nou genyen an, li manke. Edikasyon nou genyen an pa bon. Jodi an nou vin pale enpe de edikasyon sa a. Kòman nou ka fè pou nou chanje l? Pou nou bay yon edikasyon kote tout timoun gen posiblite pou yo fè yon bagay. Premye manm mwen menm mwen te di sa deja, se NJDH Ronald ou Sis Ronald ki se non nou. Egzakteman non paran nou ba nou, men nou menm nou pran tit non sa ki se NJDH ki vle di Nouvèl Jenerasyon du Devlopman Ayiti. Nou se yon jèn gason nou vle goumen, nou vle batay pou nou gen yon lòt Ayiti, pou nou gen yon lòt peyi, yon lòt jenès. Kote tout moun gen opòtinite. Jodi nou vini avèk edikasyon nou gen Ayiti an, mwen menm mwen kanpe pou m di e m pa satisfè ditou avèk edikasyon nou genyen an. Kòman ou ka konprann depi yon timoun al lekòl, Nan tan pase depi Tingbra fè sizyèm, lè l rive nan sezyèm li kole, li rive nan nevyèm li kole, lè l rive nan filo bon men mizè a. Gen moun se pitit yon pòv malere li ye. Li kòmanse ap peye lekòl pou timoun depi timoun nan bebe pou l rive fin lekòl a 27, 28 an sa pa nòmal. Mwen menm mwen kanpe m kont sa a definitivman m pa satisfè avèk sa a. E non sèlman sa, pou kontinye, timoun nan fin lekòl avèk 20 setan, gen nèg k ap fin lekòl avèk 30 an, manman l, papa l kontinye ap bat mizè avèk li. Lè l fin lekòl menm yon mato l pa ka kenbe, nou te bay sa kòm egzanp lòt jou, kòm w konprann yon bagay konsa? Se di m sa pèdi manman l, li fin lekòl, li pa ka ale a linivèsite. Paske l pa konn anyen pou l fè. An Repiblik Dominikèn li pa konsa. Lè timoun nan al lekòl, yo gentan montre timoun yon pakèt bagay. Nan menm klas lan, timoun nan al lekòl, li ka konn kòman pou l fè yon pomad. Li ka konnen kòman pou l fè pafen. Li ka konnen pou l fè yon krèm, kòman pou l fè likid, bagay lave. Lè vakans, timoun sa a jwenn travay pou l fè. E timoun nan gen opòtinite l al lekòl nan aprèmidi e nan maten. L al lekòl nan aprèmidi, maten l al travay. Imajine w. Gade kòman yon peyi ap devlope. Mesye, an nou pa kraze peyi a mesye. An nou eseye moutre pèp la li e nou pa sèlman vin fè politik. Nou vle pouvwa, men nou moutre pèp la nou renmen yo vre. E map di avèk lè jenès an nou leve kanpe paske nou pa gen moun ki renmen nou vre. Nou pa gen moun ki vle wè byen pou nou ditou. An nou leve kanpe mesye. An nou leve kanpe pou nou defann edikasyon nou an. An nou leve kanpe pou lè nou tèmine etid nou e pou gen inivèsite pou nou etidye mesye. An nou pa sèlman ap kraze brize a men non an nou fè yon reyinyon tou, yon tèt ansanm. Kote nou gen yon tèt ansanm de tout jèn nan tout sektè, nan tout zòn, nan tout kote, nan tout kèlkòz an peyi wap viv la. An nou met tèt nou ansanm mesye pou nou leve skanp pil nou an. Paske nou wè peyi nou an, li vin tounen kòm yon pantalon ki gen 3 pli ladan l. Li gen 3 eskanp. Ki eskanp? Yon eskanp boujwazi, yon eskanp politik, yon eskanp malere. Kòman m esplike sa? Ou jwenn boujwa yo yo menm, yo gen yon pakèt opòtinite avèk yon seri de gwo bagay. Se yo menm ki gen aksè pou pitit yo ap fin lekòl, difisil pou yon pitit yon malerèz, malgre li te mete l lekòl a 3 zan, 18 an pou l fin lekòl. Li difisil, difisil. Ou jwenn se boujwazi yo ki gen chans sa a. Pase yo rekonèt e pitit yo al etidye lotbò. Politisyen yo menm, yo gen tout chans pou y ap manje lajan peyi a, yo p ap fè anyen. Malere ap pase grangou. Mesye, an nou leve kanpe, an nou fon inyon, an nou youn an nou viv nan sa rele renmen pou n gen yon lòt Ayiti, yon lòt edikasyon. Pou n gen yon lòt edikasyon. Pou pitit malerèz yo tou pou yo gon chans pou yo manje, pou yo bwè. Paske konnen an Ayiti, yon malerèz pa ka bwè dlo potab, li pa kapab. Yon malerèz li pa gen akse pou l bwè yon boutèy dlo. An Repiblik Dominikèn, tout malere gen posibilite pou yo bwè yon boutèy dlo, paske l vann ti pi sous. An Repiblik Dominikèn, tout malerèz gen opòtinite pou yo gen yon lavadòl, sa pou yo lave. Tout malerèz gen opòtinite pou yo gen yon frijidè. Nan peyi Ayiti yon frijidè se liks li ye. Tout moun pa gen posibite pou gwo frijidè. E n ap sezi wè m ap di nou sa, gen anpil moun ki ka konnen m manti. Nan peyi Ayiti, gen timoun depi, gen timoun ki gen 20 tan, 25 an, 30 an, li pa konnen sa yo rele frijidè a. Li pa konnen l. Mwen menm se pitit malere m ye. M kanpe pou m pran defans sa a. Pou m di non edikasyon sa a m pa renmen l mwen menm. Fòk timoun nan gen opòtinite pou l aprann yon pwofesyon. Lè l kite, lè l kite lekòl, li antre nan inivèsite, si l ta pèdi manman l, yon lòt bagay ta pase, yon aksidan ta pase l pa ta gen manman, se pou timoun sa gen opòtinite pou l peye inivèsite l, pou l al nan pou l al fè yon travay. Yo ka rele li ranje yon frijidè, li ka ranje yon lavadò l, li ka ranje yon lòt bagay, yon bagay kèlkonk pou l peye inivèsite l. Fòk nou jwenn inivèsite nan peyi a. Fòk nou jwenn lekòl. Fòk edikasyon an chanje. Depi nan klas la, fòk yo moutre nou yon lòt bagay pou nou fè pou n antre lajan tou. Se sa nou vle. Mwen menm LGDH Ronald, mwen deklare s m pa satisfè avèk edikasyon Ayiti an. An nou leve kanpe. E, mwen kontan avèk ou pou nan ti bout videyo sa a, pou m te fè w konnen kèlke bagay. E, se pa lè w al nan inivèsite a pou w te aprann kèk bagay. E nap diw mèsi tou ou menm ki abòne avèk chanèl lan. E pozew nap rankontre nan yon lòt videyo. Ou pral konnen kèk bagay pi plis toujou kisa nou vle. E ou pral konnen tou kisa nou gentan gen nan tèt nou. Ki pwojè nou gentan genyen. E kisa nou kòmanse reyalize. Kisa nou kòmanse fè pou jèn nan. Paske aktyèlman nou gen anviwon 16 moun ki avèk nou. E kap travay pou yon tèt ansanm, pou yon lòt Ayiti, pou yon lòt jenès. Pou chak moun avanse. Mèsi. Ke Bondye beni chak yon de moun ki gade video sa. Mèsi.